Yon lòt videyo sou MakaHaiti, fanatik foutbòl depawtou bèl bonjou, bonswa pou nou tout, sa depan de ki kote w ye, sa depan de ki kote w ap swiv nou. E sa pral depan de ki lè ou pral gen chans pou tonbe sou videyo sa. Men nou di w sa deja, ou sou pi gwo platfòm mondyal la, MakaHaiti. MakaHaiti se yon platfòm ki la pou l fòme w, e enfòme w de tout aktyalite spòtif isit tankou lòt bò dlo. Ou menm ki ta toujou vle rete konekte avèk mond foutbòl la, enben chwa a li pa lòt, nou di w sa deja, monte sou tout platfòm nou yo, TikTok, Facebook, YouTube, tape Marca Haiti, epi abòne avèk nou, e tape ti klòch notifikasyon an sou telefòn ou pou w kapab toujou jwenn kontni nou yo chak fwa n ap gen pou nou pataje yo. Sa fè nou byen lè nou konnen ou fin gade travay sa a, ou ankouraje nou nan travay sa a, e ou pataje l avèk yon lòt moun. Nou pa mande w lajan, nou pa mande w lò, men gen bagay ki plis enpòtan ke bagay sa yo toujou. Lè w fè sa, se nan kè nou pou ta ye pou ta wè jan nou kontan. Deja, ou menm ki poko abòne, monte sou Facebook kounya a. Monte sou tout platfòm nou yo jan ke nou toujou la. Depi w ekri Mack Haiti epi wap jwenn kontni nou yo, epi abòne, pataje, like, epi se meyè fason ou kapab sipòte nou. Se wikenn, nou konnen anpil foutbòl pral woule, piske nou konnen. E tout chanpyona yo reprann dwa yo la, men nou pral ba ou kòman pwogramasyon an pral ye kòm nou toujou fè l, nou toujou pote pwogramasyon wikenn nan pou ou nan 5 chanpyona yo, ou pral wè kòman sa li menm li pral ye. Men avan n ale, nou pa ta kapab ale san nou pa fè yon ti pale de koup dAfrik dè Nasyon an nou konnen k ap dewoule nan peyi Mawòk, Mawòk nou konnen. ki tonbe nan menm gwoup avèk Ayiti nan koup dimond la, ebyen Mawòk nou konnen kap byen mache la, ebyen Mawòk li menm li kalifye pou la grand final, yon grand final nou konnen kap fèt dimanch a 2 zè nou konnen kap vini la. Kòman demi final yo te opoze yo, ebyen demi final yo. E fò nou di w Senegal li menm li bat Ejip, Ejip de Mohamed Salah, ebyen Senegal li bat Ejip yon gòl a zewo, se Sadio Mané li menm ki ta pral make la sèl e inik gòl Senegal la. Epi genyen Nijerya li menm ki fè nan lòt demi final la ki te fè zewo zewo avèk Mawòk, men nan seyans de tir au but e genyen Mawòk li menm ki ta pral pase sou ekip sou ekip Nijerya a. 4 gòl a 2. Vwala se konsa sa pral ye grand final la nou pral nou konnen se dimanch men ap genyen ti final tou ti final la se pral nan samdi a 11 zè gen Ejip li menm kap gen pou jwe kont ekip Nijerya epi nan dimanch a konte de 2 zè Senegal li menm lap gen poul jwe kont ekip Mawòk la lòt detay avan nou antre nan 5 chanpyona majè yo fòn fòn nou di w nou prale nan Real Madrid fòn nou di w Xabi Alonso ebyen misye li menm li pa antrenè ekip Real Madrid la ankò. Jan ke ou konnen sa deja, ebyen misye li menm yo deja di misye babay piske nou konnen aprè 5 klasiko dispite nan sou rèy Xabi Alonso a, ebyen misye li menm li genyen yon sèl e kote li pèdi 4 klasiko ditou pa moun Real Madrid yo menm yo pa dijere bagay sa ebyen yo deja di Alonso babay e fòm di w. Se avèk yon lòt ansyen jwè ekip Real Madrid la ankò yo fè apèl, n ap pale de Alvaro Arbeloa, ebyen misye li menm ki al ki pral kapab wè kòman li menm li pral kapab mennen ekip la. E fò nou di w bagay yo deja mal kòmanse pou Arbeloa piske nou konnen Real Madrid, Real Madrid madanm mesye, elimine nan uityèm de final koup diw a devan yon ekip dezyèm divizyon ki se Albacete, anben Albacete li menm li fè tonbe ekip Real Madrid la 3 gòl a 2. Vrèman pa gen nou pa konnen eske se minimize mesye yo minimize ti ekip la eske vrèman se match sa yo pat pran twò o serye men jan ke nou di w la Arbeloa li menm ki deja sa deja pa twò byen kòmanse pou misye eske li pral kapab vrèman pou wikenn nan reprann reprann konfyans li pral kapab mete ekip la an konfyans e mete moun kap tann yo an konfyans tou nou pral kapab swiv wala se konsa. Li menm e sa te ye. Ann ale nan Lig 1 an pou k wè lè la n ap antre nan chanpyona yo. Lig 1 an se pral dizuityèm joune. Depi an vandredi genyen ekip Monako a li menm k ap gen pou jwe kont Loryan se pral a inè. Epi genyen Pari Sen Jèmen li menm k ap gen pou jwe kont Lil se pral a twazè. Epi an samdi genyen Lans k ap gen pou jwe kont AG Oksè se pral a onzè. Epi genyen Angè li menm l ap gen pou jwe kont Olenpik de Masèy se pral a se pral a dezè karannsenk. Dimanch, Strasbourg ouvè Metz a 9 è, epi genyen Nantes li menm k ap gen pou l jwe kont Paris FC, se pral a 1 è 15. Lyon li menl ap gen pou l jwe kont Brest, se pral a 2 zè 45. E Duc nou konnen ki poko jwe sou koulè ekip, ki jwe premye match li sou koulè ekip Lyon an se te an koup de Frans e li te bitè. Nou pral kapab gade ankò èske pou yon dezyèm fwa misye li pral kapab titilè nan ekip sa, kisa li menm li pral pote. Nan Bundesliga a se pral 18 tièm joune. Depi yon samdi gen ekip Borussia Dortmund nan li menm kap gen pou jwe kont Sen Poli se pral a 9 è 30, gen Hoffenheim li menm kap gen pou jwe kont Bayer Leverkusen se pral a 9 è 30, Hambourg nan menm lè a ap gen pou jwe kont ekip Borussia Monchengladbach la, epi RB Leipzig li menm lap gen pou jwe kont Bayern se pral a midi 30, epi an dimanch genyen Stuttgart li menm kap gen pou jwe kont Union Berlin se pral a 9 è 30. Nan Serie A se pral 21 yèm joune. Genyen depi yon samdi Roudine Seck ap gen pou jwe kont Inter de Milan se pral a nevè, Naples ap gen pou jwe kont Sassuolo se pral a midi, Cagliari Juventus 2 zè 45 epi an dimanch Bologne ap gen pou jwe kont ekip Fiorentina se pral a nevè, epi genyen Torino kap gen pou jwe kont Roma se pral a midi, epi Milan AC lap gen pou jwe kont ekip Lecce a se pral a 2 zè 45 epi an lendi genyen Lazio kap gen pou jwe kont ekip Come a a 2 zè 45. Nan premyè lig lan samdi. Depi nan samdi, genyen Manchester United se pral pi bèl match weekend sa sitou an Angletè. Manchester United dèbi mankouni an, Manchester United kap gen pou jwe kont ekip Manchester City a se pral a 7 è 30 nan maten, Chelsea ap gen pou jwe kont Brentford se pral a 10 è, Liverpool Burnley 10 è, Tottenham West Ham 10 è, epi Nottingham Forest Arsenal lap gen pou jwe kont a midi 30. Epi an dimanch genyen Wolverhampton de Jean Risner Bellegarde li menm kap gen pou jwe kont ekip Newcastle la se pral a 9 è. Aston Villa lap gen pou jwe kont ekip Everton nan, se pral a 11 è 30 an nan Liga sa ke tout moun ap tann, genyen depi yon samdi Real Madrid ap jwe byen bonè kont ekip Levante a se pral a 8 è, epi genyen Real Mayorque kap gen pou jwe kont Bilbao se pral a 10 è 15, Real Betis ap gen pou jwe kont Villarreal se pral a 3 è, epi an dimanch genyen ekip Atletico Madrid la kap gen pou jwe kont Alaves se pral a 10 è 15. Epi genyen Real Sociedad k ap gen pou jwe kont ekip FC Barcelone nan dimanch se pral a 3 zè, genyen Elche k ap gen pou jwe kont ekip kont ekip FC Sevilla se pral a 3 zè. Vwala se konsa pwogramasyon an li menm li pral ye pandan wikenn nan nan 5 chanpyona majè ewopeyen yo. Ou menm ki pap gen chans pou gade match ou menm ki tap renmen konnen pwogramasyon ekip ou ebyen vwala se konsa sa li menm li pral ye. Epi gen anpil moun la ki deja di nou yo toujou swiv nou men nou pa janm salye yo mezanmi fò m di nou Si nou di nou pral salye moun grenn pa grenn ebyen nou pa vle gen jalouzi ebyen se rezon ki fè nou deja depi nou voye salitasyon an nou espere se tout moun an jeneral ki jwenn salitasyon an men nou pa ka pase inapèsi piske nou menm nou konnen se talan nap kore pou nou pa bigòp ti mesye TBF music yo ebyen yon jèn djaz ou menm m ankouraje w monte sou youtube monte sou facebook ou mèt al swiv yo TBF music ebyen mesye sa yo vrèman Yo vrèman gon talan e yo vrèman ap fè yon travay ki pozitif e nou menm konnen nou ankouraje tout sak bon se jèn a jèn menm jan yo menm yo sipòtem nan fason pam nan fason pa yo nou menm nou sipòte yo tou nan fason pa yo e mesye yo deja soti yon bèl kanaval la kòm di w map tande kanaval mesye yo e tit kanaval la se lagem tchòt ebyen ou mèt al al monte sou fesbouk al tape TBF mizik epi wap kapab vrèman wè. Mesye sa yo wi, nou salye Genson Seyis ki toujou li menm ap swiv nou, e san nou pa bliye yon nèg tankou Reginald Auguste mezanmi, si nou pran salye moun nou pap vrèman fin salye moun e nou pa vle gen jalouzi fèt tou paske si nou ta di nap salye moun nou pap janm fin salye tout moun, yon nèg tankou Dumone, Dumone pwoblèm, nèg ki toujou swiv nou, ki toujou kore nou, Chelo afè pa nou, mesye m salye nou kèlkeswa kote nou ye, nan men kèlkeswa kote nou menm a nenpòt lè videyo sa ta rive sou nou. Ebyen nou salye w e nou di w ou pa fè yon move chwa depi w ap swiv Marca Haiti piske Marca Haiti se la a w ap konnen tout bon bagay yo deja nou di w pral gen anpil sipriz sou platfòm sa a e sak fè nou di w monte sou tout platfòm nou yo Facebook YouTube TikTok ebyen abòne avè nou pou kapab pa rate anyen piske nou pral gen prim nou pral bay nan koup di mond la nou pral gen kesyon nou pral poze nou pral gen nou pral gen nou pral gen match nou pral fè avèk fanatik nou yo e nou pral gen anpil bèl sipriz nou rezève Pou yo menm, meyè fason pou w pa rate bagay sa yo, se alòske ou konekte avè nou pou w kapab toujou konnen vrèman kisa n ap fè. Videyo a nou kanpe la pou jodi an, jan ke nou te di w videyo a pa t ap long, nou espere ou te satisfè anndan videyo sa, ebyen w ap kapab retwouve nou pou yon lòt pi bèl videyo nan jou k ap vini yo, nou di w tchaw a la pwochèn rete sou MarcaHaiti.